Ayisyen eksplikew kòman pou al Meksik a pye, pa vre? Sepandan, yo pa janm pran le swen pou yo montrew kòman pou ale Meksik ak papye. Nan videyo sa a, m pral eksplikew pa A plis B kòman pou pran viza Meksik la. Paske aktyèlman la a, Meksik dispoze de yon viza elektwonik ke anpil Ayisyen gentan ap pran. Se sa k fè ke gen anpil moun ki pa vle pran wout a pye a. Men, si w se yon moun ki prese, ou mèt skip videyo a, voye l ale. Men, nan videyo sa a, nòmalman, m pral montre w kòman pou w pran viza a. Non sèlman viza a rapid, li fasil e ou pa bezwen anpil kòb pou pran viza elektwonik ke Meksik bay la. Premyèman, Meksik se yon peyi federal, sètadi ke imigrasyon meksikèn pa veritableman responsab de legalizasyon ansanm dimigran ki ap antre nan peyi a. Se yon òganism dekonsantre ki chaje l de legalizasyon ansanm dimigran ki antre nan peyi a. Nòmalman, se Comal ki responsab de legalizasyon imigran, kit legal ou ilegal, ki rantre nan peyi Meksik. Kòman pou pran viza Meksik? Viza Elektronik Meksik la Viza Elektronik Meksik la se yon viza ki disponib sou sit entènèt la, nòmalman ki valab pou 6 mwa. Premyèman, kòm ou konnen si ke w ap solisite yon viza, fòk ou gen yon paspò. Paspò ou sipoze valib, li gen omwen 6 mwa de validasyon, yon fason pou yo pa rejte demand de viza elektronik sa a. Dezyèm bagay ke wap gen bezwen, son dokiman ki ekstrememan enpòtan, nòmalman se yon kat de kredi. Paske kat de kredi a se li menm ou pral antre sou sit entènèt la yon fason pou peye viza elektwonik la. Viza elektwonik la li evalye depandamman de nan ki peyi ke ou ye ant 250 a 300 dola. Men sa pa vle di pou otan ke tout peyi ke Ayisyen ye wap kapab nòmalman pran viza elektwonik la non. Gen sèten peyi ke pwobableman yo pa bay viza elektwonik pou Ayisyen. Pa egzanp si yon moun Ayiti ou pap kapab genyen viza elektwonik la mwen eksplike l byen. Nan sans sa a, ou gentan genyen paspò w nan men w, ou gen kat de kredi a, Nòmalman wap antre non w prenon s nan anbasad la, nòmalman gon onglè nan anbasad la ki make viza elektronik Meksik, ou antre ladann, gon ansanm de kestyon ke yap poze w, yap poze w kòman manman w rele, kòman papa w rele, ou ansanm de kestyon pèsonèl ke nòmalman ke wap gen pou reponn nan onglè ki pale de viza elektronik Meksik la. E nan onglè sa a, ou fin ranpli l byen ranpli, annapre yo mande w yon kat de kredi. Kat de kredi sa a. Se pa kat de debi, kat de kredi pou li. Paske kat de kredi sa a se li menm ki pral pèmèt ke yo voye viza elektwonik lan ba ou sou imèl ou. Viza elektwonik sa a, li valab pou 6 mwa. M panse ke gen anpil moun ki veritableman genyen bezwen al vizite Meksik oubyen al viv Meksik tou. Genyen lot ki bezwen pase Meksik pou ale Lèzetazini. Donk, se pa sa ke nou vin pale ojodi an. Viza Meksik, viza elektwonik, li ekstrememan fasil, rapid pou genyen l. Nòmalman, ou oblije respekte tout pwosesis yo. Men, youn nan sitiyasyon ki ekstrememan enpòtan, se ke pa rapò avèk afliyans ki genyen sou sit entènèt Meksik la aktyèlman la a vin genyen yon ti retà nan livrezon viza elektwonik ke Meksik bay yo. Men, li enpòtan aske mwen di w, lè w fè demand de viza elektwonik lan sou sit entènèt Meksik la, nòmalman sa w gen pou w fè, se tann li. Yon viza ke pwobableman ke yo kapab voye sou imèl ou ant 3 a 4 semèn, pa plis. Lò, lontan, yo te dispoze de yon pakèt pèsonèl ki responsab sou koze viza sa a, men pa rapò avèk Covid 19 la, pèsonèl yo vin redui, Nòmalman, yo gon kantite de viza ke yo livre par jou. Se sak fè ke ou pap kapab, pa egzanp, si w fè demand de viza jodi pou yo reponn ou demen. Sepandan, se konsa ke li te ye lontan. Nan sans sa a, m espere ke tout moun ki tap poze m kestyon sou kòman pou yo ale Meksik ak papye, paske yo pa vle ale a pye. Se poutèt rezon sa a, mwen fè videyo sa yon fason pou m kapab eklèsi tout moun ki te gen dout osijè de viza Meksik la. Paske aktyèlman la, Meksik se youn nan peyi ki gen anpil atraksyon migratwa, nan sans ke genyen anpil moun ki vle pase Meksik pou rantre nan peyi Tonton Sam. Nan sans sa, m espere ke tout moun ki te ap tann videyo pou yo konnen kòman pou yo fè. pou pran viza Meksik la yon fason pou ke yo kapab swa al vizite Meksik, al viv Meksik oubyen fè sa ke yo konnen. Nan sans sa a m espere ke ou menm viza pa w la nòmalman li trè fasil, trè rapid, ou pral pran l, fè demand lan, pran ti pasyans paske nòmalman li ap disponib antre 3 a 4 semèn. Non pa m se Ralph Peralt. Dekontan avò.